Tou depan de sa w ap fè a, ou kapab prete n yon ti tan jis pou nou tande tout sa k pral di la a nan glwa Jezi. E n espere ke w ap edifye, w ap beni avèk tout sa k pral di yo. Bondye beni w deja, Bondye gade w, Bondye pwoteje w. Byen mèsi. Bon, m ta pran yon ti kout yon vèsè nou ta pataje ansanm. Se nan Malachi chapitre 4 vèsè premye, kote li di ke nan dènye jou yo, E tan an li menm li pwal cho anpil tankou se nan yon fou ke nou ye. Alò pa di m kounya la a, se jan w wè bagay yo ye a, ou ta di se pa aza e ou wè chalè sa ap moute konsa. Se jis pou m te ka di ke Dye ap raple lòm ke lanfè li menm li egziste, li reyèl. Jan w wè chalè sa ap moute sa la a, w ap benyen. Wap swe. Wap benyen wap swe. Kite chalè a la nan bay ti balo pou lanfè. Lanfè pap dous, lanfè reyèl. Men byen eme tande Senyè. E gen yon fraz ki di lavi ne vo ryen, men ryen ne vo lavi. Èske w konnen nan tan sa, nan moman sa, yon moun ki òfelen, ki òfelin, se pa yon moun ki pèdi manman, ki pèdi papa l, men son moun ki pa genyen Kris nan lavi l. Yon vrè òfelen, yon vrè òfelin, se yon moun ki pa genyen Kris nan lavi li. Paske, a, sa pral di anpil. Men jan Baudelaire te konn di, Ala moun pral kriye, rele, lè yo tande bit twonpèt la. Lè yo wè jijman ap, jijman an rive vre, pral gen anpil rèl e manje dan. Ou menm k ap tande e k ap suiv nou tou, ki poko fè lapè ak Kris, Nou konseyew fè sa e ou pap regrèt ou pap regrèt ou menm ki te fè sa deja ki te kite nou konseyew tounen paske e jan pawòl la di nan Matye a li pral louvri lap ret tann nou byen janm sot dil la lavi ne vo ryen men ryen ne vo lavi lavi pa vo anyen men pa gen anyen ki ka egale lavi nan mond sa ki la la pa gen anyen ki ka egale lavi. Mentena ou menm kap viv poukisa ou viv koman ou viv menm koman ou viv pou kiyes ou viv pou kiyes wap viv an se tan de la fen mwen ta renmen poze kek ti kesyon sa avek tout chak moun kap tande e kap swiv mwen ou menm ki deyo a toujou e swa dizan kap fe mal e mwen menm paka rive fin konprann sa koman fe yon moun. gen zam nan men l lap fè moun kriye lap fè moun pè e loske yo pran l li menm lap kriye sa a m pa janm ka rive fin konprann li se pou m di ke pa gen anyen ki ka egale lavi se menm moun ki ra l ki gen zam nan men l kap tire a lè yo pran l pou yo tire li pete rèl se sa m vle di. Humm Koman w ka konprann sa? Menm moun ou menm kap gade m la ki pran plezi nan te ka di ki pran plezi nan fè mal, nan touye moun, nan pale moun mal bon kisa sa rapòte w? Kisa sa rapòte w? Bon m paka konprann sa nan tan fen sa pou anndan legliz pou moun nan gen kè m te ka di li pi gran plezi l nan pale moun mal nan pale moun mal nan antre nan sak pa ye gade l jounen jodi a kretyen yo plis antre nan sak pa gade yo ke sak gade yo nou plis chèche konn sa kap pase m te ka di deyò a ke nou konnen sa kap pase nan tan sa ke nap viv la nou plis pran plezi n nan fè moun mal ke n fè moun byen. Nou plis pran plezi nou nan fè moun kriye, nan fè moun soufri, ke n fè moun rejwi, ke n fè moun viv. Metenan poze tèt ou kesyon, èske w ap viv? Èske w se yon kretyen? Èske w se yon kretyèn? Nan dènye tan sa n ap viv la, li fè yon tan, e pou mwen menm, pou ou menm, nou met tèt nou ansanm, jis pou n avanse avèk riban levanjil la. Li fè yon tan, li fè yon lè pou n sispann pale moun mal, pou n sispann. E ap tann mare pou moun pou n sispann rayi moun, pou n sispann fè ayisab. E m ap di w sa byen men jan pawòl la di nan 2 Pyè ti chapitr 3 a, Si w wè ou ayisab, ou ògeye, ou renmen lajan, ou renmen fè kont, tout sa yo se pwofesi yo akonpli sou ou. Se yon pwofesi yo ye. Sa se Bib te gen di nan dènye tan. E n ta pou vle konprann, lòske Bib ap pale de dènye tan, he he. Loske n gade nan nan Travay chapitre 2 je kwa, loske Pyè ap pale l ap di, Men pwofesi pwofèt Jowèl te bay la. Pwofesi a te bay depi nan Jowèl chapitre 2 vèsè 18 a kontinye, li di men pwofesi ke pwofèt Jowèl te bay la, nan dènye tan an, enben, Bondye pral vide lespri l sou tout moun. Pitit fi ak pitit gason yo va pale an Ekati, va ranpli, va bay pwofesi soti nan mond li. De sa gen plis ke de mil an, Apotre Pyè di nan dènye tan, a di dènye tan kòmanse menm depi sou inogirasyon legliz la. E nou ta konprann tou, lòske Bib di tan de la gras, n ap viv sou tan de la gras, e tan de la gras la menm kòman li ye, sa sa vle di? Gras, lè yo pale de gras. Banm yon ti bagay byen enpe byen enpe tande seyè. Gras nan tan ke nap viv la la defini kòman? Se tankou yon match foutbòl kap jwe. Lè nou di yon match foutbòl e kòm prensip yo di ke chak mitan yo dire 45 minit. 15 minit poz, 45 minit. An tou lè wap konte ou wè 2 zè de tan. Minit tan 40, 1 è tan 45 minit an tou. Men lòske yo rive nan faz final, yo ajoute, si match la li menm li rèd, yo ajoute 5 minit, oubyen sa yo rele pwologasyon an, yo bay 5 minit. Ebyen, lòske yo bay 5 minit, 5 minit sa a se yon tan ki, m te ka di, se yon gras pou tou le 2 moun yo, pou tou le 2 ekip yo, yo menm pou yo konkretize rèv yo. Swa pou yo chanpyon yon bagay kèlkonk. Ebyen tan de gras la se konsa tou. Sa vle di ke tan de la gras la kòmanse menm apati de inogirasyon legliz la. Pou kounye a la nou te ka di 2000 an pase, 2000 an, nan 2000 konbyen tan la n ap boule tan de la gras la. Nou te ka di 5 minit de pwolongasyon, 5 minit arèt je a. Se li menm ke n ap boule. Pou nou di ki sa li lè li tan pou mwen ansanm avèk ou nou sispann. Spann nan sa nap mennen ki pa bon yo, pou n sispann nan rayi moun e pou n pratike vrèman levanjil la. Pou m renmen m, pou m renmen w, e pou m kriye lè w ap kriye, pou m rejwi lè w ap rejwi. E si tout fwa w ta wè pandan ou menm ou sou wout levanjil la, ou wè se nan rayi moun ou pran plezi, Se nan pale moun mal, se nan fè tripotay, se nan fè kont pou pran plezi men pwofesi a konte sou ou. Lè w gad nanm moun tou, w ap wè li vide. 14, Epi lè a fini sou ou. Nou pa t vini pou nou te rete, nou ankouraje w men beni medam e seyè, e nou di sa ankò. Si yon fwa ki pot ko fè lapè avèk Kris ou son gwo tonton òfelen ou son gwo tonton òfelin paske vrèman òfelen vrèman òfelin nan tan sa se moun ki pa gen Kris nan lavi yo e menm jan gwo tèt li pou di si ou pa gen Jezi nan lavi ou ou manke tout bagay m pa di ou manke yon bagay non ou manke tout bagay sa fè m ankouraje w nan tan sa m ankouraje w nan lè sa frè m sè m ami dan le Seyè. Moun kap swiv nou sou rezo sosyo yo ki poko fè lapè ak kris nou ankouraje yo fè sa. Asepte kris kòm sovè e mèt paske tan an li fini. Nou nan arè dye, nou nan pwolongasyon. Pwolongasyon an kòmanse depi sou inogirasyon legliz la. Se pa mwen dil, apotre Pyè kanpe l di, men pwofesi pwofèt Jowèl te anonse a. Nan dènye tan an, ebyen, le Bondye pral vide lespri l sou jèn fi ak jèn gason yo va pote mesay ki soti nan moun. Nan dènye tan a yo konfime Neptune inogirasyon Legliz la se pa mwen kap dil se li ki dil wi nou nan dènye tan li fè yon tan pou mwen menm ansanm avèk ou poun chèche Bondye tout bon vre poum pa se pa poum pap chèche fè tèt mwen parèt poum ap bese frèm nan poum ap fèl konnen pa anyen men poum ap fè tèt pam parèt kòm pi bon non e pa gen moun ki bon e sa yo fè pwa lavi se pa la gras ke vous êtes sauvé par le moyen de la foi. Pa gen moun k ap sove se paske l bon, se paske l dwat, se paske l konn lapriyè, se paske l pè jèn, se paske li monte montay. Tout moun ap sove pa mwayen de lagras. M ankouraje w renmen Deven Jè Le Seyè, asepte Kris kòm Sovè e Mèt, renmen frè w la, renmen sè w la. Jezi Kris ap retounen, to ou ta. Pandan n ap pale a l ka vini. Si l vini, èske w prale? Èske w prè pou w antre? Mèsi, se te zanmi w frè w Job. Manman Jezikri ke Bondye beniw ke Bondye gadew ke Bondye pwotejew nap kwaze nan lòt pwochen video mèsi Bondye avèw.